Hello bonswa koman nou ye map prezante nou nouvo platfòm sa tankou Sekinya ki bay plis avantaj toujou paske l peye plis donk se yon platfòm pou nou envesti epi pou nou kapab fè lajan chak jou sèlman nan manik fè kèk devwa kèk tach epi kòb la ap disponib pou nou kapab retire l donk li peye li reyèl men Platfòm sa yo se toujou platfòm ki riske yo ye. Sa vle di, fòk nou fòk nou dispoze lajan ke nou pa t bezwen pou nou itilize pandan pandan jou yo oubyen pandan mwa. Donk, se sa k fè li risk. Men konsa tou, lè nou pwofite l, nou kapab fè anpil pwofi. Ok? Donk li li nouvo e li gen plizyè plan. Ok, li gen plizyè plan, nou pral, depi ou enskri, otomatikman ou fin enskri, e li tou fè ou kado 7 dola. Donk, e pou kapab fè plis pou kont la aktive, fòk ou envesti yon ti bagay. An ale nan plan ou, pou al nan plan ou, ou ale nan kote ki make VIP, nan pati an ba ki make VIP. Donk sa se tout plan yo. N ap sèlman chwazi. Sa nou dispoze pou nou envesti a, epi pou nou kapab debloke plan. Ok, otomatikman nou voye kòb la, plan an ap tou aktive. Dok mwen menm wap wèm sa se plan sa mwen gen ki debloke, wè sak make desbloke al, valido. Dok mwen antre nan dezyèm nan, li gen yon plan ki se. 10 dola sa vle di kòm yo deja baw 7 dola wap sèlman envesti 3 dola plis 7 dola yo te baw deja kap fè 10 dola donk nan plan sa ya baw 0.75 USDT ki se menm dola tou dola ameriken chak jou sèlman wap fè tach yo epi kòb la monte sou kont la donk dezyèm plan VIP 2 wap lan ke VIP 1 VIP 2 Donk se nan vip 2 a m te rantre. Donk m t ap eseye l. M pral met plis toujou. M te jis ap eseye l. E se toujou 5 5 tale a 5 devwa 5 tach y ap ba nou fè chak 24 èd tan. E y ap si w si w pran vip 2 a y ap peye w 2.5 2.50 chak jou. Donk pandan mwa a k ap vin 75 dola oubyen 75 usdt. Ensideswit vip 3. Ke si ou envesti nan lòt bagay ankò. E vip 2 a, vip 2 a se 28 dola li ye. Men kòm ou gentan gen 7 dola yo baw yo fè w kado. Page la fè w kado, donk wap sèlman envesti 21 dola. E pi, plis 7 dola li baw kap fè 28 dola. Ou imajine avèk 28 dola sèlman ou envesti yap baw 2 dola 50 chak jou.

Donk ou imajine avèk sèlman 61 dola ke ou envesti plis 7 dola te ba ou fè 68, chak mwa ou fè 247 dola. Donk se vreman bon. Ok? Donk ensi de suit, VIP 4, VIP 5, e nap wè de lè nou moute sou ajan nap wè tout plan yo, epi nou ka ekri m sou WhatsApp tou, map bay nou plis enfòmasyon. Map kite Map kite link yo nan description video a pou nou apre li link yo si nou ta vle kontakte m pou plis enfòmasyon nou ka toujou ekri m sou whatsapp ok e map mete yon lien tou pou group whatsapp telegram tout sa pou nou kapab an kominikasyon si nou gen Donk gen vip 7 vip 8 Donk se jis plan yo pi wo yo plis kòb Ok banm montre nou kòman pou nou fè deposito kounya Nou vle deposit sou kont la Ki bò nou pwale nou pwale nan prensipal nan paj prensipal la Ou gal paj prensipal Tout sa nap fè se pati anba Misyon sa elèn bal fè tach yo E ki pou se moun nou gen nan group ou moun ou antre anba ou tout sa Yo bay pousantaj pou sa tou

E pou al pou voye kòb la, pou al voye kòb la sou direksyon sa. Tout tan ke ou pa ko fin fè tranzaksyon, wap kite l ouvri la jiskaske ou fè tranzaksyon, ou konnen tranzaksyon li ale, li konfime epi wap wap vin klike sou rekalga completar. Ok, donk m kopye link la. Ou prale nan wallet ou. Ou sipoze itilize yon wallet. Gen plizyè wallet. Gen Atomic Wallet, gen Trust Wallet, gen Bitget, gen Coinbase, gen Binance, plen. Donk, nou ka itilize youn. Bon, mwen ka konseye nou pou nou itilize Binance ou byen Bitget paske li vreman sekirize. Ok? Mwen mwen itilize Bitget. Ok? Mwen kopye link la. Mwen prale sou kont Li gèt manm te gen tou vre la sa se li li gèt ok dok sa e paj prensipal sa e kòb mwen gen sou li e pa anpil dok ok pou nou nan le sou kont nou an nou wale nan pati an ba si li nan pitilize pi dok gen plizyè nou wale nan pati an ba kote k make aktivo klike sou aktivo ok E pwiske se yon kò m pral retire sou sa pou m al depoze sou platfòm nan, m ap chwazi sa ki make retirement la, oubyen si se an anglè nou mete l la make withdrawal. Ok, retirement la. Lefètke se retirement m ap retire sou kont sa pou m voye ale sou platfòm nan. Si se depoze m t ap depoze sou kont la, m ap retire sou platfòm nan tou, m t ap just klike sou deposit la. Ok, m ap montre m talè. Ok, m ale nan retire. E ki sa nou wèl wè nou wèl wè USDT. Donk tout bit tout kripto moune yo la. Men se USDT nou wèl nou wèl wè. Mwen pike sou USDT. Men lè nan fè USDT gen plizye rezo. A vezi. E platfòm sa se rezo tron li itilize TRC20. Donk kote fòk nou toujou chwazi rezo a. Si nou pa chwazi rezo a. Nou ta vwèl sou lòt kòb la pèdi. Mwen klike pou ka chwazi rezo a. Red, an espanyòl, wè gen plizyè, men sa yo plis itilize a se Tron, TRCV, ou klike sou li. Ok. E ou fin chwazi rezo a kounya, wap wap mete adrès ou te kopye a sou platfòm nan ke w pral wè kòb la. Ou kolel oubyen ou pegal oubyen ou pes li ok link la monte epi la wap mete konbyen kantite kob wap voye ya donk sa se pou chak e sa se pou platfòm bitget la wap mete chak platfòm yo gon to yo touche bitget la touche yon dola konbyen kob m pral voye plan sa depan gen plan 3 dola pisk mwen m te mete M te voye 22 dola. M te pran plan 21 dola. Donk si m mete 21 dola, konbyen kap rive sou paj la? 20. Men li pap bon ou oblije paske yap touche yon dola fwè ou oblije mete dola plis ke yap touche a. Ok. Fè 20, fè 21 avè di kantite kòb kap monte sou platfòm nan se 21 dola plis yon dola yap touche fè 22. Epi, wap klike sou anvwaye. Bon, le fè ke mwen menm mwen pap fè tranzaksyon, mwen sèlman te vle montre nou kòman. Ok. Donk, jan mwen te di nou, yon fwa ke nou voye kòb la, nap vin, lè nou konfime ke li ale, nap vin la, nap klike sou rekalga kompleta la. Rechaj kompleta. Pou n konfime ou. Kòm mwen menm mwen pat wèl m te gentan genyen deja. Map sot sou li. M te just vle montre nou kòm an. Ok. Une fwa ke nou fin voye kòb la kounya nap wè li li monte la. Li monte la. Kòman nap gade la m gen 21 dola mwen se kantite m te voye deja. Ok. Balans total la 30.5 sa vle di m gentan fè tach la. E sak fè l 30.5. Kot mwen se. Tach la kote w ale se la w ale nan misyon. M gentan fè pou jounen an se sak fè ke li pa disponib. Se sak fè li pa disponib pou m retire l la. Ok kounya an al aprann kòman pou nou kapab fè retrè a lè nou gen kòb la. Mwen menm jan m di nou an m te gentan fè tach la deja. Sa vle di m gen kòb pou m gen kòb ki disponib pou m retire. Kibò n ale nou ale nan rele peye lo. Paske se retire m pral retire. Donk jan nap gade a la mwen gentan mwen gen 2.5 2 dola 50 ki disponib pou mwen retire sou USDT pou n fè rete a janm te di nou nou wale sou kont nou an sou wallet nou an pou video pa to long pa to el nesesè m ta montre nou se menm pou se sou tout fè sèlman nap chwazi deposit paske se retire nou wale retire se deposit nou wale deposit sou kont nou an nap retire la E minimòm ou kapab retire se 0 pwen 7. An, 7 santim. Donk, wap kopye, ou pwale kote m te di nou. Ba montre nou kanmen. Ou pwale, ou pwale sou platfòm sa. Ou byen, nenpòt sa nou itilize a. Si se Trust Wallet, si se Binance. Ou prale menm jan ou ale se depoze wap depoze sou kont sa. Ou pral chèche ou pral chèche direksyon an pou kapab vin depoze kòb la. Ok. Se USDT wap de wap depoze. Se USDT, fò chwazi rezo a. Toujou sonje fòk nou pran rezo TRC20 paske se li ki platfòm nan.

N ap kopye l. Li kòmanse pa TAASOS. Ou kopye l. Epi ou tounen sou platfòm nan. Ou vin kole l la. A, bon, e pa remak. Se pa m te gentan gen deja. TAATN. Donk, se li menm ki la. N ap kopye l epi nou vin kole pa nou la. Byen senp. Ok? Ok? Kòman kòman pou ti m ap etire? 2 dola. 2 pwen 5. Ok. E apre sa n ap antre kòd sekirite a. N ap antre kòd sekirite a. Ok, m fin antre kòd sekirite a, n ap antre kòd sekirite a. Se yon kòd ke n ap, platfòm nan ap ban nou pou nou kreye tou. Pou l ka plis sekirize li, kwa ki pou moun pa vòlè l. Nou fin, nou fin rantre l. Epi nou klike sou konfime. Konfime. Ya, yo konfime la li. Wèl te 0. Li te depose koun ya li 0. Ok. Li 0. Awe di li ale. Sou wallet mwen. Ma fon ti pose video a. Lè li rive pou m kapab montre nou. Ke li rive. Sa m se de tira. Li rive.

USDT oubyen li pousèt USDT li gentan sou wallet mwen Bitget nou kapab itilize l tou map kite lyen an pou nou pou nou kapab enskri sou li si nou vle an al verifye si li monte sou Bitget la ok men kont Bitget mwen an a li gentan rive la m gen 65.83 m te gen 63 63.33 dok plis 2.5 sa fè 2 pwen 5. Sa fè 65 mwen 83. Ok? Se trè senp. Pa rate opotinite a. Enskri avèk link map kite pou nou an. Pou nou profite platform. Se vreman, vreman, vreman bon. Sa se moun, moun VIP yo, anba la. Lista de miembros. Se moun... kap fè lajan konsa la gwo kob kap fèt la pa gen rans nan sa ok si nou gen kesyon nou kapab kontakte m sou whatsapp ok guys